Map salye tout moun ki se fidèl fanatik Nathan show e ke nou rankontre nan Dam Marie ki ap fè yon travay ki remakab nan sektè medyatik la e sou lè rezo sosyo. E kisa ki eksplike prezans mwen Dam Marie? Se nan kad misyon dobsèvasyon ke map fè dan tou le gran Sid, map vizite tout anèks bibliyotèk nasyonal Dayiti genyen nan depatman an, Mwen genyen zanmi mwen, powèt Jimmy ki te toujou ap ensiste pou nou fè yon pase Dam Mari pou nou wè kòman nou ka anvizaje avèk kominote a, avèk lameri, kòman nou ka rekanpe anndan vil la yon sant kiltirèl, yon bibliyotèk kote tout pitit vil la ka vin kontinye kiltive tèt yo. Se yon pwojè nou genyen trèzakè. Se nan kad sa mwen vizite deja 2 espas avèk majistra a, avèk ekip li pou nou wè ki espas ki ap pi adapte pou nou fè bibliyotèk la e kòman nou pral lanse pwojè a pou nou kapab rive federe 2 enèji, jwenn 2 aktè ki ap mete avè nou pou nou ka rekanpe nan vil Dammari yon anèks Bibliyotèk Nasyonal Dayiti. Alò chak espas yo genyen aktif yo, yo genyen pasif yo. Premye espas m vizite a, li gen yon lakou ki parèt mwen ekstrèmman enteresan, paske m pa rive reprezante mantalman yon bibliyotèk ki pa genyen yon pakin, ki pa genyen tou, sa nou ka fè anba, yon atriyòm, yon espas ki ka resevwa de konferansye moun Dam Mari, moun Jeremi, de konferansye entènasyono tou, pou nou brase lide, pou nou brase lakonesans. Sa se yon pwen enteresan, yon pwen pozitif. Men li mande plis travay nan masonèri. Dezyèm batiman m ap vizite a la li menm, li gen alur, konstriksyon an gen tan fini. Travay ki pou fèt la sèlman se yon amenajman enteryè, se penti, se adapte li, se refè seramik la, se adapte li kounye a a yon bibliyotèk. Paske mwen menm, bibliyotèk m ap eseye mete anndan peyi a. Se pa de depo de liv. Se pa yon kote ou mete yon pakèt liv epi ou fè moun vini. Se yon espas k ap genyen yon kapital d'atraktivite k ap fè li tounen yon veritab lye de randevou, yon veritab fwaye de kilti pou jèn ki genyen nan vil la. Donk, kou de kè mwen, pou lenstan, se dezyèm espas la. Pou ki sa? Se paske malerezman mwayen yo limite, men nou gen bòn volonte. Nou gen dinamism, nou gen enèji. Fè bibliyotèk la fonksyonèl nan yon delè ki pa twò lwen nan Dammari une fwa ke nou fin pase kriz covid 19 la. Premye sa m ap fè se avèk m gen yon kolaboratè ki rele Medley Joseph e li menm ki se kowòdonatè tout bibliyotèk anèks ke nou genyen yo. Donk premye sa nou pral fè se Mesye Joseph li menm k ap vini. kòm moun ki kowòdone anèks yo, pou li fè yon misyon dobsèvasyon tou, pou nou genyen yon rapò de misyon konplè, pou li di m konkrètman men sa l wè, pa rapò a eksperyans li genyen nan jesyon bibliyotèk, nan konstriksyon bibliyotèk, li pral fè yon evalyasyon avèk yon firm denjenyè, yon firm ki nan afè amenajman enteryè, pou nou wè konbyen sa ka koute, pou nou amenaje espas la. Dezyèm eleman an se jwenn de resous nan vil la, moun ki nan bibliyotekonomi. ki ap kapab jere bibliyotèk la e twazyèm nivo a se fè de liv vid liv la pou lenstan se pa yon pwoblèm nou genyen paske mwen menm m ap fè tout anèks yo travay ansanm m pase okay paregzanp okay genyen yon sirpli de liv yo pa gen ase etajè pou yo mete nou ka pran liv okay m ap gade se le ka pou pe tigwav tou ki gen yon sirpli de liv nou ka pran de liv ki tigwav epi pou nou mete liv yo pou nou abiye espas la. pou nou kreye yon pwogramasyon kiltirèl. Se domaj ke gen Covid 19 ki fè n pa ka pran vitès de kwazyè ke nou te vle pran an, jan nou te vle kòmanse travay la. Men n ap pran tout prekosyon ke sa mande pou okenn moun pa malad, epi n ap gade pou n wè, nan delè ki vrèman ki pa egzajere, kòman nou ka lanse chantye a. An esperan ke Covid 19 la, pik epidemi an pase, pou nou ka gen yon meyè eta despri pou nou travay. Kòm anpil moun nan peyi a, patikilyèman jèn yo, yo genyen telefòn entelijan. Nou pral gade pou nou wè sou yon sistèm tankou Android ki gen Google Store sou App Store ou, nou pral kreye yon aplikasyon k ap rele BNH, Bibliothèque Nationale d'Haïti, k ap pèmèt kèlkeswa moun nan peyi a kapab gen aksè, yon aksè nimerize, sekirize, o fon dokimantè ayisyen. M ap travay sou sa seryezman avèk ekip mwen, paske se sa a m ap eseye pote nan bibliyotèk la. Se sèt jenès la, sèt frechè despri, sèt grandè dam, sèt otè de vi ki pral pèmèt nou fè de pwojè ki ekstrèmman enteresan. Ou nan aplikasyon, ou moun Chanbelan, ou telechaje l, ou moun Tigwav, ou telechaje l, ou moun Dammari, ou telechaje l, e ki ap ba w aksè a de liv ki nan. Fon dokimantè peyi a. M ap kòmanse prensipalman avèk liv ki sou drapo a. Tout refleksyon Ayisyen fè sou drapo. Apre sa, m ap manyen les pères fondateurs, Dessalines, Pétion. N ap rantre liv yo youn apre lòt, men pa nan yon òd dezòganize. Li ap koresponn a yon vision de l'État et d'organisation cognitive du pays. Se yon fason moun ba moun konesans. N ap kòmanse dabò avèk eleman ki konstwi peyi a, eleman ki fè nou son nasyon. Fòk yon Ayisyen jodi a la konnen Thomas Madiou. Fòk yon ti moun ki gen 20 tan konnen istwa drapo a, konnen ki drapo nou te pase. E se djòb Leta pou li edike moun nan peyi a pou yo konn peyi a pi byen, pou yo renmen peyi a e pou yo met tèt yo disponib pou travay pou reyònman entènasyonal peyi a.

Adam Mary, se te nan kad yon demand ke nou antanke powèt, antanke travayè sosyal imanitè, antanke entèlektyèl, chèrchè otodikdak endepandan avize, nou te fè misye pou misye te vin vizite Dam Mari pou la premyè fwa. Demach sa a rantre nan kad demand pou nou pèmèt ke nan kad pwojè devlòpman kiltirèl atravè. rezo de bibliyotèk nasyonal ke misye vle enstore, vle enplante nan peyi a, pou ke Dam Mari li menm, li benefisye yon tèl pwojè. Alò mwen santi ke mwen fyè, mwen ere. Jodi a la nou relanse a nouvo, nou relanse a 300 mil alè, pou ke nou sezi lopòtinite pou ke Dam Mari genyen yon bibliyotèk, a vrè di, s'il le fo,

pou tout moun an jeneral. Paske youn nan bagay ki enpòtan jodi a la, ou pa kapab fè devlòpman san ke ou pa edike moun, san ke ou pa apwopriye moun, ou pa marye moun avèk lanati. Pou lòm rive donte lanati, fòk yo gen konesans sou lanati. Antan ke vizyonopòl, antan ke ideyopòl, nou kwè jodi a la, fòk nou fè yon lòt dammari. Fòk nou fè yon lòt dammari avèk. yon nouvèl jenerasyon dòm e de fam prepare. Moun sa yo y ap prepare, enbyen nou panse sant kiltirèl la, k ap gen ladan l bibliyotèk la, pral bay sinyal pou nouvo depa la. E se yon plèzi e nou pran direktè jeneral la o mo, nou panse nan yon tan ki pa twò long, nan de oubyen twa mwa pou ke Dammari gen sa yo rele yon sant kiltirèl ki dote de yon bibliyotèk standa. E se yon fyète pou nou, se yon gran plèzi.